Kounya pou nu look ap repete pou nu look ap repete pou nu look ap repete ou pran djwet jude li vin repete. Mesye si e ranse nap ranse biznis lan si e kraze nap krazel oubyen si e bay konplo nap fè m konprann kmsi sa kap fèt la m konprann li la kòm misye ti vakabon visye sa djwet jude li a li te nap pote rès kleren pou pipo kounya la nou pran misye nap jwe misye nap fè misye fè grimas. Misye kòm enbesil li menm, li pa wè si e jwe yap jwel. On ti kado nan Nu Look, on ti kado nan Klass, a vle di ti vakabon e jwe yap jwe. Menm kòm cho, kòm cho Dadou e chol, Dadou fè sal vle nan chol. E menm jan m fè sam vle nan Oryèl Show. Ou pa ka, Dad bay yon gwosè cho sa, pou pran Dread Shoudly fatra, ou vin ou ba ou ba Dread Shoudly fatra entèvyou. Eske Dread Shoudly son atis? Kounya pou yon pwomotè papa w pa k rent ou pwograme Djed Joodly kisa misye ap vin chante? Kisa Djed Joodly fatra ap vin chante nan figi moun? Kounya la bon Dadou m di w sa deja e show ou fè sa w vle ou fè sa w vle m pa ka di sa ou fache w m pa ka di w ki moun pou envite nan show paske se show li ye ou travay ou fè show ou atis a e show li ye men se nan biznis serye nou pa ka pran Djed Joodly pou n ap ba l entèvyou. Mesye poun gen kounya poun biznis serye ou pran dread chute li ou metel sou stage sa vle di Alice sou dread chute li sou kounya tout sa se fòt ti manadjè a tout sa se fòt ti manadjè a kap pote kleren pou Ali ti manadjè kleren an li konn nonl ti manadjè kleren an tout sa e fòt li e li kap ba Ali kleren Ki fè Alice sou nan eta sa, kounya pou Ali rale Judge Judy nan figi moun, vin ranse nan figi moun. Mesye son biznis nou kraze si nap krazel krazel nèt. Kounya pou yon pwomotè pran Judge Judy ou peye avyon pou li, ou peye avyon pou Judge Judy, ou peye otèl pou Judge Judy avèk yon vye vwa krapo, kounya kisa Judge Judy pral chante. Yo lage Dye Julie sou yon stage, ou pa konn kisa lap di, ou pa konn kisa l pap di, misye tou sou tèt anba, kounya a li sou Dye Julie sou. Mesye, se la fin du monde, ann di kanpe pou n di wi nap kraze biznis sa. Pou Dye Julie kap dòmi nan basement ka moun, fatra sa kap dòmi nan basement ka, kounya nou pran nap met sou moun, kap mache ranse nan figi moun, Dye Julie programe. Pandan gen talan n pa janm pwograme yo, nou pran djwèt Julie n ap mache ranse nan figi moun, kounye a nèg ap fè ti kòb, ti klan. Bagay sa son klan l ye. Bagay djwèt Julie n look la se klan. Se mwen k ap pale mesye, nou konnen m pa gen kòb djaz nan men m. M alèz menm jan avè nou. Nou pran kòb pipi lon n pa pè nou. Nou pran kòb pipi lon n pa pè nou. E nou pa gen bèl fanm pase m, nou pa alèz pase m. M p ap janm pè nou nan vi m e m p ap janm nan klan a vakabon isi. E mwen kap pale la, yo relem Jimmy Danger. M pap janm nan klan avak vakabon nan djaz. Mwen di nou sa klè mwen, nou paka achte m pou 200 dola. Nou paka achte m pou 300 dola. Yo rele m Jimmy Danger. Wi, m pa gen pwoblèm ni 200 dola ni 300 dola. Ebyen, bay sa n ap fè nan biznis sa la, bay grimas sa n ap fè a la, pou nou pran Judge Shoodly n ap mete ranse nan figi moun. Pa gen yon moun ki di nou anyen.

Ou ta konnen biznis serye pou ta pran djwet tchouli fatra vin ranse nan figi moun konsa. M'en kisa misye ap chante, kisa misye pap chante, a li pi mal ou rale yon mikwo bay misye. Konbyen de tafyatè n ye, nou pwouve de tafyatè kap vale kleren. E de nèg kap vale kleren kap ranse. La gon vye vwa krapo ou pa ou pa konn sa pou m fè ou pa konn sa pou m fè ou nan sa nou pran nan sa nan pwomotel nan figi mesye gen mande bondye mouri cho sa e kraze pou nou kraze l li pa ka kraze m di nou sa klè m pa al ka vakabon m pa konn vakabon mwen m di nou sa klè cho sa vakabon pa ka achte l. Nèg la vin mande 400 dola. Pou vin di mwen chèm non. Nou konnen sa nou pa kapab. Nou konnen m pa gen foli pale avè nou, m pa byen byen avè nou. E chyen m ye, m pa gen zanmi. Nou konnen sa deja. M son chyen m pa gen zanmi. Epi nèg yo mache rense nan figi moun. Kounye a tout vakabon ap fè djaz rense nan figi moun. Kounye a mwen menm m ap kite tout bagay sa yo pase pou nou. M ap kite tout bagay sa yo pase pou n ap rense nan figi moun. Nou pran vye valpa tankou Djodjoudli n ap mete sou stage nan figi moun. Konprann kisa misye ap di, kisa misye pap di. Kounye a misye desann vin fè entèvyou, al repete, kisa lap repete ou pa konnen. Ki mizik misye gen lap repete. Mesye nou pwouvem nou rans anpil nan figi moun nan biznis sa a. Pandan n kite tout jèn talan yo ap soufri. Bann vakabon. Mpat janm bezwen nou, m pap janm bezwen nou. Poun pran djed joudly. Kisa djed joudly pral fè nou program. Kisa misye pral di nou program. Se mache ranse ranse nan figi moun fè. Kom se ala koze mesye. Se mache ranse nan figi moun fè grimas ranse. Dosye sa e dosye sa. Dosye sa e pa dosye m pap janm domi sou li. M pap janm dòmi sou dosye sa. M pap janm dòmi sou dosye sa, se dosye Loulou Klass ouvè kò w kale kò w gen cho Lundi e wi Maestro Lundi Chili Mesye Chili m yo Dyaspora nou ye Alò kòmsi dosye sa yo se pa dosye m pral ret sou yo. Se pa dosye m pral domi sou yo. Kounye a lè w pran klass ki pran fanm sa kap fè koral la a e fanm maestro Richie? Lè w pran klass ki pran fanm sa kap fè koral e fanm maestro Richie? Fanm nan ou pa konn kisa lap di nan koral la, ou pa konn kisa menm vwa l ou paka tande e nèg sa yo depi yo fin bwè kleren yo fò yo gen moun pou yo pase pye yo. Fanm sa kap fè koral nan klass la e fanm maestro Richie men kap pale la e. E mwen k di sa yo. Fanm sa a k ap fè koral nan klas se fanm Mayzogi. M pa ka m pa ka ripti tap de yon moun pou fè koral pou yon fanm sòt ap konn fè koral. Ou pa konn devwa, ou pa konn anyen. E menm avèk vye pè Britis, pè Brit ki gen kòb lòn nan men l, ki pa ede Gari Didye Perès, kounye a tout kòb Britis ap pase nan Sayida. Mayestwo Britis plase a Sayida. Ey mwen kap pale mesye. E dosye sa e pou dimanche yo la. Maestro Britis plase a Saïda. Ey nèg yo kounye nèg yo tou met fanm yo nan djaz yo apre bal pou si yo pa ka antre yo tou pase yo pran sa yo tou pase pye yo. Mwen kòm si nèg sa yo nou pwouve mesye nou mechan anpil. Kounya pou maestro Britis pa menm ka kanpe menm kounya ou pran gwo Saïda wap bal manje kòb pipi lòn nan.